Fran. Poukisa w oblije fache pandan ke se yon blag m ap fè ansanm avè w? Sa se yon bagay ke nou toujou tande y ap di, swa sou rezo sosyo yo, osinon nan milye kote ke nou ap evolye, lekòl osinon inivèsite. Yon gran salitasyon a nou chak, Jenès an Deba rantre lakay ou pou yon lòt epizòd. Jodi an nou pral abòde yon sijè ki trè enteresan ki se Harsèlman, Men arsèlman sa ke nou pral pale de li an se sitou sibèrarsèlman e arsèlman dan le milye edikatif. Se yon sijè ki trè enteresan jan ke mwen gentan di nou an, m ap mande nou pou nou bay tout atansyon nou pou nou tande tout sa ke envite nou yo yo pote pou nou. Nou genyen 2 envite jodi an, m panse ki prale byen abòde sijè sa ansanm avèk nou, eksplike nou kisa Arsèlman ye, e sitou sibè arsèlman an, kòman ke li manifeste, sitou nan sosyete nou an, sou TikTok, osinon lòt rezo sosyo yo, e answit nan lekòl, kòman ke yo wè sa, kòman yo viv eksperyans sa, osinon kòman yo wè sa nan antouraj yo. Deja, m swete nou bòn odisyon, e bòn vizyalizasyon tou, paske n ap gade pandan ke nou ap tande. E nou pral kite envite yo pou yo kapab prezante yo.

Le plaisir est partagé Jiftaïna, bonsoir. Bonsoir Osnan, bonsoir Jiftaïna e mèsi pou envitasyon an, son plezi pou m sou plato sa ansanm avèk nou. Non pa mwen se K. Bradley Saint Hilaire, mwen se etidyan an jesyon, m son jèn aktivis, jèn antreprenè an nèb, mwen renmen di sa e m panse ke nou pral pase yon bon moman ansanm. Se sur et certain. Jan ke nou te gentan di l nan Debi emisyon an, nou pral pale de Harcèlement e envite nou yo nou pral gen yon bèl vwayaj ansanm avèk yo e map mande nou gentan tache senti nou paske vwayaj sa pral trè enteresan. Jeftaïna, eske ou kapab di moun yo kisa Harcèlement ye? Paske anpil nan yo konn tande tèm nan men petèt ke yo ka pa konnen vrèman kisa yon Harcèlement ye.

Li manifeste sou divès fòm, gen sitou Dan ki pale de sa an 1993, li te fè premye rechèch li sou asèlman, kote ke li te di yo sa ke asèlman li menm se yon ansanm de konpòteman negatif ki genyen via a yon pèsòn. Tankou, kote ke m ap pwodigue des trucs négatifs sou ou san ou pa menm konnen menm, kòmsi, san mwen menm mwen pa menm rann mwen kont ke sa ka blese ou. Harcèlement nan sosyete nou yo pran l tankou se yon blag jan m te di l talè a, paske, ou pa rann ou kont ke, Ki efè sa ou di m nan ap fè sou mwen? Ou pa rann ou kont ke sa ou di m nan li gen dwa ap blese m oubyen gate jounen m pou tout pou gate jounen m gate tout yon peryòd tout kòmsi humm li gen yon pakèt pakèt pakèt efè sou moun nan. Donk se sa, an gwo asèlman nou kapab di selon plizyè otè e chèchè se yon seri de akt, yon seri de konpòteman negatif ke yon moun genyen pa rapò avèk yon lòt moun. Ok mèsi byen di Starina. Bradley, m pa konnen eske ou t ap ajoute ou pa gen anyen pou di sou sa? Ya, m panse ke Jeff Tiny nan di tout bagay, e si ke m ta gen yon bagay ke m ap ajoute, Arsèlman se yon fason pou moun nan, moun ki ap arsele lòt moun nan fè santi fristrasyon li, fè santi sa ke li menm ke li ap travèse, deja ke nan viv nan yon kominote, yo pa mete aksan sou sa, yo souvan fè n panse a Ou se ayisyen ki bay yap an sere la jan yo konn di tòg pa konn kriye se tankou nan menm ide sa lè yon moun di ke li arsele nan kominote nou yo pa pran li o serye e souvan se fristrasyon ke arselè lan li menm ap viv ke li ap prodigi ansanm avèk moun ki viktim ni an. Ok.
Genyen onu ki te soti yon nòt an 2019 ki di ke arsèlman li menm li se youn nan vyòl kontre dwa fondamanto moun nan. Ou vyole dwa a la dinite de la pèsòn lè ou fè yon arsèlman sou moun nan. Se an gwo se sa. Ok mèsi. Mèsi se te trè byen pou definisyon yo, men kounya mwen ta renmen konnen eske harcèlement an li pa vini sou diferant fòm, e si li vini sou diferant fòm ki fòm fòm sa yo ye e kòman ke yo manifeste?
Yes gen diferant fòm harcèlement, genyen ki ki surtout verbal, tankou lè moun nan ap di w yon seri de bagay ki blese w, san ke li menm li pa rann kont ke sa blese w, li gen dwa pran l pou yon blag, oubyen jis pou l ka fè wè, kòmsi, kòmsi yon fason pou l ka fè yo aksepte l nan sosyete a tou, jan Bradley te di a, jis pou l ka montre fristrasyon l. Epi gen Harcèlement sexuel kote ke se yon seri de akt ki a karaktè seksyèl ke moun nan ka fè sou ou. Gen Cyber harcèlement tou kote ke se yon seri de harcèlement ki fè via entènèt e de mesaj ki ap ki ap rann ou entimide ou byen ki ap imilye ou. Gen yon pakèt lòt fòm ke nou pa menm bezwen al chita sou yo paske harcèlement li. Telman prè divès fòm si nou chita pou nap elabore elabore nap pran tout tè a. Ok merci Jeftaïna Bradley. Umm ya so pou pa fè repetisyon umm gen li vèbal kounya nan èr nou an nou vin umm konnen sitou le cyber Asèlman pou pou se ke lontan yon moun te ka sibi asèlman men se te se te plis kon kontak fizik li ansanm avèk antouraj li kote ke pa rapò avèk yon yon defo li genyen yon mal fò fòmasyon ke li menm li pa responsab e yo ap fawouche l sou li anm y ap fè l santi ke li pa moun yo de yo demounize l jan ke moun yo konn di l lan, e vin wè kounya avèk ki sèt nouvèl ère ya sibè arse sèlman kote moun nan ka pa menm konnen w jis an paske w ap fon bagay sa sa ka fè a ke li pa li pa renmen l ou pa li kòmanse an voye move kòk kòmantè chache w tout kote sou rezo sosyo a pou li nwi w e an dènye jou sa yo se se yon bagay ke yon pakèt moun ki ap afwonte l, le cyber harcèlement, moun nan, sèt, rezo sosyo a ouvè pou tout moun pwodui pwòp kontni ou sinon fè pase mesaj yo, dayè tou, nou ap pwone la libète men gen de moun, vi ke y ap fè pase yon bagay ke yo kwè ladan l ou sinon opinyon pèsonèl yo, gen moun kounye a ki pran, ki pran abò yo jan gen moun yo konn di an, pou ap di yo an move bagay, voye mesaj e nan DM yo, kon komantè, nan lide pou destabilize moun sa. Ya, gen diferant fòm asèlman, e sitou jounen jodi jan m di la avèk le cyber asèlman, ke nou konnen ki ap vale teren. Se vre, se tèlman vre, mwen konnen yon seri de jèn ki gen de talan, de talan pur, natirèl, ke yo ta renmen pataje a piblik la. Men akoz menm bagay siberasèlman sa, yo blije limite yo. Swa yo te ka sou TikTok, ap pibliye de kontni tou sa, men akoz ke yo konnen gen de moun ki gen de de movèz entansyon ki kapab pran imaj yo epi just rete yo pibliye l di nenpòt bagay paske jounen jodi an ap swiv ke on moun ka just rete li pran Bradley li kreye on kont li rele li rele l Bradley answit li ekri on valè moun osinon l di on pakèt bann vye pawòl pandan ke Bradley li menm li pa li pa vrèman okouran de sa men kounya la sou kesyon rezo yo. Ki sa nou panse ke yon moun te ka fè pou li goumen kont arsèlman sa yo? Lè m di goumen, like, pou l pa vrèman kite yo atenn li. Paske, m pa ka baze sou sèlman negativite. Moun k ap fè de choz negativ, yo arsele yo. Idèm pou moun k ap fè de choz pozitiv. Kounye a, nou men, e sitou arsèlman an li plis tourne vè, vè lè jan ki fon de choz pozitiv. Kounye a, ki sa nou panse moun sa yo kapab fè pou yo konbat harceleur sa yo. Jounen jodi an, fòk nou konnen, petèt kounye a ka gen de restriksyon ki ap pran nan moun ki ap non sèlman poste, epi tou fason moun ap entèraji ansanm avèk pòs yon moun fè. Men avan, avan ke yo, m ka di, bagay cyber harcèlement sa tout moun kòmanse pou pote plent, pwente li di dwa, entènèt lan lib. Sa vle di, sèt, nou ka vle bloke si, bloke sa, men fòk nou konnen, y a de milyon ditilizatè, petèt kounye a an Frans, ke gouvènman franse a kòmanse li menm mete de restriksyon pou pou gen de rezo sosyo ke depi ke ou minè ou pa gen aksè avèl ou sinon ou sipoze gen yon otorizasyon parantal sou yon pakèt lòt bagay ke yo wè si yo kite twòp libète ladan li gen plis moun ki ka afekte swa mantalman gen moun tou ki ka ap konsome de bagay pou nou pa egzanp nan kominote nou an moun nan gon pwoblèm li pa moute sou Google li moute sou TikTok e eske vreman moun ki sou TikTok yo vreman yo se de spesyalis nan sa nan solisyon ke yo ap pote a e se menm jan e se menm jan san avèk sa gen yon pakèt kontni ki ap kreye sèt, men eske vrèman ya des organes ki ap eseye regularize sa, lè yon moun kòmanse harceler yon moun via les réseaux sociaux pou yo trake moun sa, trennen l devan la jistis, petèt ke dans les autres pays yo kòmanse mete des structures en place pou sa, men nan ka peyi nou an Ayiti, sensesèman se pa yon bagay k ap fèt Demen si Dieu veut. E se grav. E se grav lè w wè kiyès ki enfliyansè. Jan se pa, se pa tankou pou w kritike moun ki enfliyansè yo. Se pou moutre w ki jan tout, ki jan laj moun nan genyen an. E tou li enfliyansè. Eske vreman li gon team ki ap ede li jere tout fistrasyon sa yo. Etre sou lè rezo se byen, etre popilè osi se byen, men kijan ou menm ansanm avèk staf ou ou jere fistrasyon sa yo, move kò kò kòmantè, imajine ou nan pa konnen w ni an pent ni an penti, jis pa paske ou popilè, li kòmanse voye di w move bagay, e sak pi rèd la yo di a mwen an prive, si si si si e te inikman rete. nan kòmantè sou sou platfòm yo ok nou te ka di a son moun ki ki toujou ap pase li ekri etou men lòske la pèsòn te ekri an prive pou li ap fè w de menas pou pou poutan menm nou ou jòs ap kreye yon kontni e si n ap gade jou jounen jodi a kiyès ki enfliyansè se son de jèn ki gen 16 17 an 18 an eske vreman yo prepare a sa sèt genyen ki pa sibi ansèlman Cyber art se sesi se sèlman. Men gen men gen lòt nou te ka wè yo ap monte epi tou nou pa tande yo ankò. Ou di mwen li pa gon staff ki kanpe ansanm avè l ki kòmanse reyaji. Nou ka di ke li deraye tou men èske l konn tout fistrasyon li menm ke l gen etanke jèn ki livre a yon mond m ka di, m pap di ki enkokoni, men l ap konsome, l ap konsome, l ap konsome e moun ki ap, youn nan karakteristik art sèlman se repetisyon. E ou wè moun ki vle jan DD sou an, li pap fè l on fwa, de fwa epi tou l kanpe. L ap fè l a repetisyon kounye a la se, se, se, se, se, se jèn sa li menm ki, ki, ki, ki, ki, ki jan li menm li jere sa. E, e, e, e pou mwen se youn nan bagay ke nou menm nan kominote nou an ke nou ta sipoze met, met, mete aksan sou li. Siber asèlman li la se pa, se a tankou yon, yon kont de fè, osinon yon mit. Yon bay inimajinè. Ya, se yon bay ki reyèl. Men kounye la nou menm, ki jan, ki strikti ke nou ka mette an plas, osinon, ki solisyon ke nou ka pote pou nou ka pwoteje jèn yo, sèt, jèn yo gen ki gen talan, yo ta renmen sou rezo sosyo, jan nou renmen di an. Men eske vreman gen, gen de moun ki pou, osinon, yo ka kontakte. kèk moun ki ka ede yo jere rezo sosyo yo osinon jere popilarite ke yo ap genyen an. E pa etone w si w wè moun nan pou popilè, sou rezo sosyo a ou wè l souri epitou lè li off kamera l, jan sa se yon lòt moun, se yon moun ki brize pa move kòmantè, moun k ap joure l manman l, moun k ap di l sa l pa ye. Se sa ki fistrasyon. Cyber harcèlement se yon gwo pwoblèm li ye sitou nan yon peyi jan tankou Ayiti ki pa gen vrèman yon estrikti ki ap jere sa. Dakò, mèsi. Mwen panse ke
ou pa ka konbat cyber harcèlement paske youn nan bagay depi ou chwazi al sou rezo sosyo se ke ou di ke tout moun ka gade ou. Tout moun ki gen aksè avèk yon telefòn, tout moun ki gen aksè a rezo sosyal yo, yo kapab gade w. E w p ap ka kontwole tout moun ki pral fè kòmantè yo. W p ap ka kontwole sa moun nan ap panse, sa moun nan ap di anba yon videyo, yon bagay ke w lage sou rezo sosyo yo. Youn nan meyè fason m panse ke yon moun kapab simonte sa, se otomotivasyon. Motive tèt ou dabò anvan kòmsi ou lage yon video sou rezo sosyo yo. Di tèt ou konsa ke, Humm, yes mwen oze lage yon bagay sou entènèt la e mwen konn sa m lage a poukisa poukisa mwen lage l e mwen konnen humm ki piblik ke mwen chwazi touche avè l. Sitou si w ap fè yon bagay ki pozitif. Ou di tèt ou ke sa m ap fè a li pozitif, mwen pa bezwen konnen whatever kòmantè ki genyen an, m ap vanse. E youn nan bagay ankò se lè n ap di moun yo sibi sibèrasèlman, se sitou pale sa avèk yon lòt moun. Tankou an n pran le ka de emisyon sa a ke w ap fè a, Jeunesse en débat, epi yon moun li sot kote l sòti li lage yon vye kòmantè anba nenpòt videyo ke ou fè a. Epi youn nan bagay pou di tèt ou se ke. Moun sa ki mete video a li pap gen ase de kran poul chita devan yon kamera pou lap pale de tout bagay sa yo se youn nan bagay ki ka plis motivew tant si pou pa kite sa moun nan diw lan atenn ou e ankò pale de sa avèk yon lòt moun di tèl di di yon zanmiw ke a gen tèl mesaj gen tèl kòmantè ki te fèt anba tèl video li afektem Men kòman l afekte m, men kòman l afekte m. Lè sa a, w ap konnen ke w ap enpe soulaje. Epi, fò w konnen tou, moun ou pral di sa a, fòk li ka konprann dimansyon bagay yo. Fòk li ka konprann ke arsèlman, li pa yon senp bagay, li pa yon blag. Fòk li ka di w ke, you know what, sa w ap fè a, li konte. Kontinye, versus moun nan, moun sa k ap arsele w lan, li pa vo plis ke ou. m panse se sa. Ok merci merci beaucoup Bradley et Jiftaïna nou sot di yon pakèt bagay ki trè enpòtan pandan ke Bradley tap pale a gen yon bagay ki kaptive lespri m sè ke le pli souvan m konn wè moun ki enfliyansè yo paske m panse ke menm koze enfliyansè lan se yon bagay ki rèst a diskite Paske pa vreman gen yon kritè, men jeneralman nou wè lè enfliyansè, dizon ke se de moun ki gen yon pakèt followers. Se sa ki enfliyansè. San ke nou pa al antre nan gwo deba, men se sa tout tout moun konsidere nan peyi nou. Men kounye a ki sa k vin pase, anpil nan moun sa yo ki gen yon pakèt foul, yon pakèt moun dèyè yo, anpil nan yo konn des harceleurs tou. Wap gade yo menm ki gon valè moun kap gade yo, yo menm lè ke yo pale vwa yo rive lwen, yo konn oze fè dè video yap arsele moun, yap trete lòt moun, wap gade tankou m te kapab diw m gen m gen 20 k followers epi Jeftaïna gen 10 k on egzanp, map fè video map blaze Jeftaïna, map pale lèd de Jeftaïna, yon bagay ki pata sipoze fèt. Sa vle di pandan ke Bradley tap pale an, Li ta pale like yon sans pou yo ta ede yo jere popilarite a answit pou jere kesyon moun kap arsele yo. An menm tan tou yo menm si ke nou te gen vrèman de mezi ki pran moun nan pa tap ka just rale kamera li di nenpòte kwa sur une autre personne. Like ou just rete lakay ou rale kamera w Jeftaïna tu es ceci tu es cela on seri de vye pwopo. Like kap rantre nan santiman moun nan. Wap gade video sa, ou santi ou blese. Ou santi ou imilye pandan ke se pa menm avè w yap pale. Like anplis de sa ke, anplis de sa w di an, fòk, fòk nou wè tou, le, le pli souvan, moun ki ou di ki enfliyansè yo, ki gon pakèt moun kap, kap, kap swiv yo a, yo lage yon premye kontni, yo wè sa mache, lè yo wè ke yo rete ase monotòn ke nan kontni ke yo ap la lage a, yo wè ke piblik k ap swiv yo a pa twò reyaji, e di kou yo oblije vin swiv tandans lan. Sa ke w di an, l antre nan kad tandans lan. A vle di, pou m te ka gen plis moun k ap swiv mwen, fò m soute sou. Pou m te ka gen plis moun k ap swiv mwen. Ki pa ta dwe sa.
Ya. Ki pa ta sipoze, kòman w di? Sa pa ta sipoze yon trend, moun ap just ap fè yon bagay kon sa. Men yo vin eseye normalize l. Pou pòsè ke w ap wè depi li pa fonksyone an klan, li pa fonksyone m ap choute sou ou. E pafwa, se son de truk ki son planifye. Ou wè, mwen menm, pèsonèlman m son moun ki ap eseye kounye a òr rezo sosyo. Paske pou mwen, m konsidere l pa kòm yon move bagay, men kominote nou an vrèman poko ka, pou mwen, poko ka use li vrèman jan ke yo ta sipoze fè l lan. Imajine w, piblik lan, ok, ou gen pwòp moun k ap swiv ou, mwen menm m gen pwòp moun k ap swiv mwen. Antre nou, Nou di ok, m ap chite sou ou, ou ap chite sou mwen. Sa se yon akò ke nou genyen. Pou n fè yon buzz. Se konsa yo rele l. Pou n fè yon buzz.
Poutan, fanatik yo pa okouran de sa. Paske si yo okouran de sa, l p ap buzz ankò. Konprann? E imajine w, sèt, odepa se te yon, yon, yon, yon akò li te pou n te ka ogmante followers nou. Men gen youn nan nou ki pa ka jere. Emosyon l. e jan tout mesaj kounye la moun ki kont ou moun ki ansem avè w yo kounye la vin kont mwen kounye la yo menm yo kòmanse antre nan diyèm mwen antre nan kòmantè m fè fè menas di m sa m pa ye di kounye la sa depase akò lan e le pli souvan ou konnen ke de moun sa yo jan sèt se ton akò li vin pou tout bon e se la bagay la nosif pou paske nou plis, nan kominote nou an, nou plis ankadre sa ki ka eksploze, sa ki gen piman vrèman. Nou pa denonse yo. Gen yon bagay ke gouvèneman franse a te fè dènyèman ke mwen renmen. Gen yon pakèt kontni ki ase mizojin, ki tankou, ki ase deranjan, ke yon pakèt enfliyansè ap fè, yo tankou konvoke yo. menm ke yo pa an Frans, yo konvoke yo paske depi ou ap fè l sou platfòm fransè yo, gwo pakèt fransè k ap swiv ou, yo konvoke yo pou te ka vin reponn kesyon. Paske, sèt w ap fè gwo kontni, men sa deranj. Imajine w, yon moun ki di konsa ke li menm, yon egzanp, Paske je si kretyen, je vè pran sèt egzanp, anm ke m pa fè sèks avan le maryaj, yon egzanp. Sa se, sa se chwa moun nan. Sa se desizyon l. Bat kounya la ou menm ou ko, ou, paske moun sa di l pa p fè l, ou wè videyo sa, ou pran ou fè de reyakt, jan yo rele fòm nan, ou pran videyo moun nan te fè a, ou ripwòs li, e ou kòmanse jije moun nan pa rapò avèk yon chwa ke l fè. E moun sa, pa rapò avèk tout fafalwèz kap swiv ou yo, koz yo se de fan fou, sa yo fè kounya, yal chèche kont moun sa, yal lage tout hèn, yal lage, poutan se yon chwa sèt, ok, m granmoun, ok, kit ou vle fèl ou menm fèl, that's your choice, mwen menm m di, mwen menm m pap fèl, Ou konprann? Men kounye a, pou sa, sa sipoze se yon pwoblèm. E, e, e, e, e, e se la le pwoblèm. Nou, nou pa pale de kesyon de, de valè ankò. Nou, nou pa pale de kesyon de sa se chwa, chwa pa m. Kounye la se, èske jan w ap viv lan, li ann akò ansanm avèk sa ke rezo a vle a? E w ap wè gen yon pa, gen yon pakèt moun li konn, li konn pa santi l byen, li konn moute sou rezo sosyo, li santi l pi mal. Paske ou ka wè sitiyasyon l ap viv lan, li santi ke li ta bezwen moun ki konseye l, poutan li tonbe sou yon videyo, ou pa anyen menm jan an, jan jan ou pa ka gen si, ou pa ka gen sa. Lè, mwen, mwen m ka di nan faz sa ke nou viv la, nou pa menm pale de de asèlman ankò. Paske sa se yon bagay ki pi grav pou mwen. Paske avan, te gen rezo sosyo, te gen tout bagay sa yo, ou te konn jwenn de jans ki vyen epi tou kap menase w fizikman e tout bagay sa yo. Men, pafwa, moun sa kap ba w bri an pa pa menm konnen w. Li pa menm konn istwa w. Li jis tande yon bagay, li just mete w nan yon kad epi tou li di w la, baz, e jwenn pou m pa jwenn ou, l ap fizye w. E sa se nonsif. E pèsonèlman, tank yon moun ka pran tan pou pa use rezo sosyo, pou mwen, it's so good. Koz sa ap pèmèt ou resouse w. Paske, se nonsif. Pèsonèlman, yon paran, si timoun ou poko mache, pa paske menm lè m te te piti, moun nan ka mwen te di sa ki yo potko ap ban m te te telefòn. M te wè ki, like pifò zanmi m gen gwo telefòn men menm nan poukisa m pa ka gen gwo telefòn. Men la menm nan, je 23 zan. Pèsonèlman, pafwa m konn kite yon kote, menm nan yon kote. Pa ke sa yap di a yo adrese avèm pèsonèlman, men pafwa m wè sa ke yo ap fè a, gen de sijè ke yo ap pran ki deranje. Kounye a, jis imajine yon moun ke yo vize dirèkteman, eta mantal moun sa. Byensi.
Se grav.
Ou konnen, ou konn sa m panse? Rechèch m te fè yo, yo montre ke youn nan bagay ki a la baz de arsèlman se yon dezekilib de pouvwa. Gen yon bagay ou te pale talè a tankou mwen gen 10 ka ou gen 20 ka, m ap choute, w ap choute sou mwen paske mwen gen 10 ka. Ou vin, nou vin antre nan, nan sa yo rele, um, dezekilib, um, du pouvoir lan la. Paske ou santi ou pi wo pase m, ou vin ap choute sou mwen, ou vin ap di m yon seri de bagay, ou vin, menm fanatik ou yo ankò konn menm vin pase yo vin sou mwen tou. Kòmsi y ap di m yon seri de bagay ki ka blese m tou. Donk, jan Nadège te di talè a, se yon bagay ki vrèman, vrèman pran yon pakèt espas nan lavi nou. E sibèasèlman tou, li li menm koute dè vi. Kòmsi gen de moun yo ap asele sou entènèt lan, ki pa jwenn yon moun pou yo pale de sa, oubyen ki pa, kòmsi ki ankese tout bagay yo pou kont yo, epi apre sa depresyon touye yo. Apre sa, yo soti, menm soti yo pa ka soti nan lari. E tou, lefè ke moun yo, kòmsi moun ki gen plis pouvwa la ap choute sou lòt moun nan, sa konn tou yon fason pou l pase fistrasyon l. Papa m ka di konsa ke moun nan, li te pase nan 10 ka tou anvan l rive nan 20 ka, right?
Donk, pafwa tou, se kòmsi li tèlman santi li pat espere ke l te ka rive nan 20 ka, l ap choute sou lòt la, l ap choute sou lòt la jis pou l ka pase fristrasyon l, pou l ka pase, kòmsi tout mizè l te konn pase pou l rive nan 20 ka yo, kòmsi l pa te ka espere ke yon lòt moun, li pa vle lòt moun nan rive nan 20 ka a tou. Se youn nan faktè ki fè gen asèlman, jalouzi ansanm avèk fristrasyon. Donk, an gwo se sa, se toujou. Pwoteje tèt ou lè w sou entènèt la. Konn sa w ap fè sou entènèt la, konn kisa w ap di. Epi, met nan tèt ou ke depi w sou entènèt, w ap jwenn de twit negatif. W ap jwenn moun k ap voye de mesaj pou ou. W ap jwenn moun k ap di w ke, k ap dekouraje w. W ap jwenn moun k ap gade nan gwo fote l ou. W ap jwenn moun k ap gade nan je w. W ap jwenn moun k ap gade nan tout pati, tout ti detay. Paske se la, yo la pou sa. Yo la pou yo fè djòb sa, se djòb sa yo ke genyen. Met nan tèt ou ke se djòb yo, ou pa la pou retire djòb sa nan men yo. Donk se fè sa w gen pou fè a, epi fè l byen.
Men fò n konnen tou, se pa tout moun ki ka jere l. Sèt, nou ka di se se fè djòb ou, se se fè l byen, konprennen ke yo a toujou de detraktè yo tou. Men, An like an vre se a tout moun ki ka jerel. Ya e sa ki Ya Like men an men pa byen. bliye tou gen yon preparasyon. Vwala. Avan menm ou antre sou ou monte sou rezo sosyo like m ta gen pitit mwen li ta di m a jèm lè rezo sosyo m ta renmen vin influenceur tout sa etc m ta vle menm jan Ya. Ariana ann pran pa egzanp Ariana Vwala se gwo akonpa preparasyon pou fè.
Depi avan menm ou kreye premye kontni w, ou gentan di ok mwen wè sa moun tiktok ap pran, kounye a eske mwen menm mwen prè? Vwala. Si m prè, la m ka lanse m. Egzakteman. Si m pa prè, vo mye m pa lanse m. E bò. Gon pakèt moun ki pa sou rezo sosyo. Gon pakèt moun ki pa sou tiktok. E bò kote paran yo tou, si yo aksepte timoun yo men, mennen vi sa, yo sipoze ba yo yon akonpanyeman kon, kontini. Menm paran yo bezwen akonpagneman. Paske wap imajine w gen de moun nan ki ale nan komante Ariana, se de manman Ariana yo vin pale. Yo pa menm ap pale de Ariana. Genyen ka ale tou, yo pa menm ap pale de manman Ariana, se sè Ariana. Sa vle di, yo toujou jwenn yon bagay. E se si ayisyen, nou menm les ayisyen nou vreman konsa. Nou gen yon pwoblèm avèk moun nan, nou kite moun nan dèyè, nou rale. Nou pale anpil de cyberharcèlement, kounye a n ap antre dirèkteman nan harcèlement dans le milieu éducatif, like ekòl, inivèsite, kòman nou wè sa, èske nou viv eksperyans sa yo osinon nou wè nou wè sa nan antouraj nou? Jeftaïna.
Lè m te lekòl, mwen se youn nan moun ki te konn di konsa, Eskize mwa lekspresyon, po m sanble avèk po kochon. Tèlman m gen, kòmsi yon seri de, m plen plim sou po. Donk yo te konn ap di konsa ke, pou sa w pa raze yo, pou sa w pa, pou sa w pa koupe, èske w santi w alèz ansanm avèk yo? Jan, yo te konn toujou jwenn yon remak pou yo fè sou pye m sitou.
M sonje gon lè nan lari, m pral m pral lakay mwen, m ap sot lekòl epi gen yon moun ki, yon eti, yon elèv lekòl ki wè m epi li rele m, travèse m al kote l, li di m konsa, Sa sa yo ye? Poukisa sou pa koupe yo? Yo lèd men! S konn kouman sa te vle se vre. Jan se, se, se, se pa mwen k chwazi gen plim sou po m. Se pa mwen ki di banm kole yo sou pon byen Minova lèm pase pou yo ka avanse. Donk gon seri de remak ke yo konn ap fè nan milye edikatif. Gen menm pwofesè ki te konn ap dim sa tou. Kòmsi moun ki ap ansenye nou ki ap fè remak sou kòm yo. Bagay sa toujou ap repete. Ke se swa se arsèlman vèbal, ke se swa se arsèlman seksyèl, ke se swa se arsèlman psikolojik. Kòmsi yo pran l, se tankou, jan m te di avan, se tankou se yon blag, se tankou se nòmal pou yo fè remak la sou ou. E yo toujou ap repete li. E yo wè w pa cool tou, lè ke yo wè ou swa ou deranje, e ou pa renmen bay blag, ou pa konn bay blag. Egzakteman.
Se kòmsi yo di pou sa ke ou fèmen sou ou menm, ou rezève. A la fin, erezman pou mwen, yo te vin fè jup inifòm lan rive jis prèske anba pye nou. M vin, depi lè m te janm soulaje pa rapò a sa. M te konn pè kòmsi lè m ap mete jup inifòm lan pou l pa kouvri yon bon pati nan janm mwen, nan kuis mwen, pou l pa, pou pye m Kòm si pou plim mwen yo pa parèt. Donk, gen plizyè, gen plizyè elèv, gen plizyè etidyan k ap sibi yon fòm dasèlman. Ke se swa, jan m te di talè a, vèbal, sikolojik, oubyen diskriminatwa. Men yo pa rann yo kont ke se asèlman ke y ap sibi. Ya, yo just pran l blag pou yo ka parèt cool menm jan avè yo. Men poutan, lè kòmsi yo rive lakay yo, y ap mande tèt yo, rete, ki remak entèl te fè sou mwen konsa? Poukisa lòt moun te di sa? E li gon enpak sou yo, paske pran pa egzanp ou menm ki vin kontan difè ke jupe lan vin long, li enpakte w kanmenm, ou pa vle yo parèt. Pafwa tou, se pwofesè, direktè, oubyen moun ki kòmsi ki nan staf yo ki konn ap arsele, exactement, ki konn ap arsele moun yo, etidyan oubyen elèv nan milye edikatif yo. Pafwa, pwofesè a konn ap di de pawòl, di etidyan oubyen elèv la de pawòl ki vrèman blesan, epi, Li pa menm ren li kot si l te nan plas li eske l tap ka dijere sa. Donk m konn tande nan milye edikatif yo pwofesè kap di elèv ou sòt pa egzanp ou pa ka ou pap rive anyen pa egzanp ou pap ka aprann pa egzanp kòmsi bagay sa yo kreye lakay moun nan yon seri de fistrasyon, li entimide moun nan, kòmsi moun nan vin panse ke si li sou tèt mwen, se li k ap ansenye m, se li ki ta sipoze modèl mwen, se li ki ta sipoze montre m chemen an, l ap di m ke mwen p ap ka rive, kòman pou mwen menm pou m ta panse ke m se kòmsi m ta ka rive. M gen yon, yon. moun ki pwòch mwen ke m te mande kòman sa te ye lè lè m ap fè rechèch sou asèlman. Mwen di l, èske ou te sibi asèlman deja nan milye edikatif? Li di m wi. E sa te fè yon gwo efè sou li. Kòmsi lè yon pwofesè di li ke li p ap kapab kontinye, jan kounye a li nan inivèsite, li di li p ap ka kontinye epi li di m konsa ke sa te vin fè. Li te menm rate yon ane lekòl. Kote ke li pa t ka aprann vrèman. Paske sa te toujou ap nan tèt li, sa te toujou nan tèt li, epi li te vin pran l kòmsi se te yon reyalite ke l te rete li. E sa te vin fè l pèdi konfyans nan tèt li, sa te vin fè l pa ka etidye vrèman, sa te vin fè l panse ke sa pwofesè a di an se yon reyalite. Donk, se sa, genyen milye eskolè la ki ta sipoze yon kote. ki ase sekirize, yon kote ou te ka santi ou alèz, men pa kont se gen plizyè fòm dansènman k ap k ap fèt anndan l. Li fèt nan de pwofesè a elèv, direktè elèv, direktè a pwofesè, e menm elèv elèv.
E sa elèv elèv la yo konn pi di pi grav paske yo nan menm kategori daj avè w. Yo ti tengo, yo pa ba w vag. Bradley, An fèt, m wè li mal pou yon kote ke yo ta sipoze pase tout tan, yon kote ki ta sipoze kontribiye nan moun ke w ap vin ye demen, se menm kote sa ki ap afekte w mantalman, fizikman, pou w panse ke w ap sibi Harcèlement pou de bagay ke pèsonèlman ou menm ke ou pa gen kontwòl sou yo, ke ou fèt ansanm avèk li, se grav. E lè ou wè tankou ou lekòl, ou ta sipoze nan yon anviwònman fratènèl, kote ke ou ap kolabore ansanm avèk kamarad ou, paske sensèman, Lè nou lekòl, se lekòl nou pase pi bon moman nou. Jan se lekòl nou fè premye ti tonbe damou nou. Se lekòl premye ti kè brize nou. Tu wè? A vle di, se yon kote nou pa sèlman aprann, nou viv la tou. E wè ke se menm anviwònman sa ki ap kraze ou. Pòske, youn nan bagay moun yo pa konprann. Lè w wè arsèlman, arsèlman pa rete arsèlman sèlman. Li gen yon pakèt efè segondè. Mank konfyans nan tèt ou. Ou menm vin wè ke lavi ou pa konte ankò. Mwen panse ke, m t ap gade yon videyo dènyèman kote yon demwazèl li tèlman sibi arsèlman, l al devan direktè, li di direktè a men sa ke l ap Viv chak jou nan lekòl lan, yo pa pran sa pou anyen. Kòm toujou.
L al kot paran l, paran l konsole l, y al kote direktè a, direktè a fè paran yo konnen ke se li menm ki antò. Ti pitit la tèlman santi li brize, li just kite yon lèt pou paran l, epi tou, gen yon tren ap pase, l lage tèt li anba tren, paske. Lè moun nan santi li pa kapab sipòte ankò, premye reflèks ki ka vin nan tèt li se mete fen a sa. E youn nan fason ki pi fasil pou mete fen fen a sa, se mete fen a lavi l tou kou. Paske si yo pa jwenn li, yo p ap asele l ankò. E se pa sèlman pou ti pitit sa, sa rive yon pakèt lòt moun ankò. Paske Lè, lè, lè wè moun nan rete, li souvan ap tande ou lèd, tèt ou kwòt, jan, jan ou pa, ou pa bèl, jan an pa gen, pa, pa gen moun ki, ki renmen w. E sa, sa ka touye moun nan. E ou konn sa ki ka plis touye w? Se lè tankou ou, ou al rive li lekòl, e lè w rive lakay ou, paran w ap di w sòt, ou pa anyen, ou pap janm vin anyen, sa vle di ou pa gen okenn rekou vrèman. Sa vle di, sèt, ou ta sot lekòl la, ou al kot paran w, paran paran w ap fè w pi mal, l ap fè w pi mal, e se sa ki grav lan, lè w wè tankou. timoun yo pa gen ankenn rekou, e sitou nan kominote ayisyèn nan, paran nou yo pa afektif vreman. Paran nou yo, sèt, yo renmen nou, like, pou yo prève lanmou se ban nou manje, peye lekòl, epitou fini. Avè di, sou ta manman ke di. Pou sa ou pa janm di w renmen m. Al chita la, ki bagay m di m renmen w la? Osinon, kòman pou m te di w m renmen w ankò? M peye lekòl pou m ba w manje. E se sa.
E pafwa ou ka wè lekòl lan, li ap viv kèk bagay ki pa fè l byen. Men jis lefèk yo di l, you know, I love you. Ou konnen.

Gen yon repwòch ke mwen souvan fè yon pakèt lekòl, kòm mwen pa frekante lekòl a letranje, men lekòl nan peyi nou. Yo toujou pran a la lejè lè se de ti timoun k ap viv si sitiyasyon sa. A vle di, yon elèv k ap bay yon lòt elèv kou. Sa k fè la, se lè li vin fizik lan. Non, non sèlman, moun nan wè ke l tèlman kraze w avèk pawòl li etou, epi tou kounye a la, li kòmanse ba w kou. Sa, sa vle di, w ap dòmi, w ap panse a moun nan. Kounye a la, moun sa, li, li vin ante w. Paske, l ap ba w pawòl. Lap baw pran, sa vle di son pla konplè li ba ou. A vle di li ap baw espas menm pou tankou respire. E pafwa, lè moun nan pa rive nan pwen ke pou l suicide l ou di mwen fè tankou yon ak fizik sou tèt li, yon fason pou l te ka blese tèt li, pou l te ka santi yon sòt de doulè pafwa lè moun nan. Konsa, lè li met tèt li nan pozisyon pou l soufri, li santi l ale paske sa fè l degaje tout resantiman li yo etou. Men moun sa tou, ka rive nan yon pwen, kounye a l di, kounye a l a di konsa, se Rastita, e la kounye a ou pral kreye yon lòt moun. Se pa tankou moun, e ti moun janti, le maten k ap di w bonjou, ou anfòm, kounye a la, li vin wè ke mond lan se chak koukouy klere pou jo, a vle di li vin wè mond lan gen yon predatè, gen yon pwa. E si li viv pi fò anfans li etan ke pwa, lè l jwenn posibilite pou l predatè lan, yo, n ap gen yon predatè paske li te nan pi bon lekòl lan. Pou paske yo tap asele li, yo tap di l pawòl, bay kou, e li menm kounye a la, li ka deside de pa sa pèsòn pou l dan kou pote yon solisyon a sa. E ou ka wè, sa ka menm rive a de meurtre. Jan moun ki tap deranje l la, ok, ou pap de deranje m ankò. Li fon kwa sou nan kaye lavi an. E se sa ke gwo paket moun pa ka konprann. Yon senp blag ki kòmanse ou lèd, Kiki pase a ou pa pa wè anyen kiki pase a ti kalòt dèyè tèt chak fwa m wè w ki pase a kenbe w ba w kou avèk plizyè lòt elèv e se sa ki ki ki kraze yon pakèt moun gen yon pakèt moun ke nou ka wè jounen jodi an ki gen de konpòteman ke nou di moun sa yo pa sosyal Moun sa yo, jan yo pa ka viv ansanm avèk moun. Moun sa yo toujou panse gen moun ki ka fè yo mal. Se pa ke yo toujou panse ke gen moun ka fè yo mal, men yo viv li. Panse ke yo fè tout anfans yo, y ap fè yo mal. Y ap ba yo kalòt dèyè tèt, y ap di yo sa ke ou pa anyen jan. Yo demounize li. Yo retire Tout sa ki fè de li on moun, yon homme en devenir. E kounya la, li, li, li, li oblije mete tèt li nan yon eta, m konnen ke, ke map viv nan yon mond, se predateur, pwa. E, e m pa sur, s, pe, pe enpòt moun nan, si yo, si yo te bal posibilite swa pou predatè, swa pou pwa, m pa kwè gen okenn moun ki ta pran chwa pwa a pi piti ke gwo pwa a. E se sa ki nosif lan. Sa vle di, nou tèlman minimize sa, nan milye skolè yo sitou paske se la nou pase pifò Tanou. Tanou paske nan lekòl de 6 zè midi, sa wale depan de lè lekòl la fonksyone a. E si, si si depi nan premye, dezyèm, twazyèm ane moun nan ap sibi tout bagay sa yo, e li kenbe l, paske se pa tout moun kap gen kouraj al devan direksyon paske yon lòt bagay tou. Lè yon moun fè fè yon bagay, nal devan direksyon nal di sa, tout lòt yo di w a misye son pousi l ye, men misye pa gason menn, lè ki ap bat ou t se edon w ki ki bay ou al denonse sa. E e e e sa menm mete moun nan nan yon sitiyasyon, moun ki viktim nan, si yap fèm mal di sa, gen yon lòt gwoup ki pat nan premye gwoup ki tap bay lan, ki pral kòmanse, ki al di m konsa kem se lach. E. Menm si m pa okipe yo, m fè l. Kounye a la, menm direksyon an, kounye a tou, kounye a la ki pral di ok ou fè l, se byen menm direksyon an kounye a la pral mete w nan yon sitiyasyon li pral ekspoze w devan elèv yo. Mwen menm, Erezman mwen te gen sè Magda lè mwen te kay frè a. Mwen bèg. Lè m rive kay frè a, mwen kòmanse pale. Mwen bèg. Y ap teke m. Chak fwa m ap pale devan klas la, klas la se tankou se yon sòt de koral. Konprann? E sa te konn nève m. E vi ke mwen te prezidan klas lan, Mwen menm, mwen tou met yon lis, men lis timoun k ap bale klas la, lendi, madi, mèkredi, jedi, vandredi. Sa, mwen manke fè yo bat mwen kay frè. Paske, sal la, lè yo fin nan klas la, toujou gen bagay atè, m di ok, men tèl gwoup elèv k ap rete ki pou bale tèl klas, pou bale klas sa, lendi, madi, mèkredi, jedi. Jiskaske te gen yon gwoup elèv ki te gen 3 gason ladan l ki di konsa, ok, nou ba w defile san anba. Ou konprann? E sa, se te chak jou. A vle di, yo, la pou ki, ki, ki, pou ki sa misye pran la pou di sa yo. E sa te konn nève m. E mwen, e mwen, so, m pa gwo gason, a vle di, Al vle goumen ak nèg sa yo. Ou deja mouri.
Nou wè kiyès ki ap viktim nan. Exactement.
E jiskaske lè sa m te nan S1, jiskaske moun lakay mwen fwe bouch nan bagay la, jiskaske direktris lan vin nan klas la, se sa k fè kounya la ou ka wè ke m kwaze nenpòt timoun kay frè yo, yo rele m prezidan. Paske sè Magda vin di sa, ok, Kòm nap bal pwoblèm li vle mete lòd li di nou sa chak jou gon moun kap bale brad le president jusqu'à la eskat nou konprann a vle di sa se te mwayen ke sè Magda li menm li te kanpe pou l te di yo kite brad le an repo paske lè sa mwen vin nan direksyon mwen di yo sa ok gen moun ki di yap bat brad le pote yo ban mwen kòm brad le paka goumen map goumen avè yo ou konprann. Mwen menm, mwen menm, mwen, mwen gen chans gen, gen paran, lè sa grav, lè sa deranje, yo, yo menm nan, yo aji an konsekans. Men se pou timoun, Se pa tout moun ki konn sa. Vwala, lè al di paran yo sa, pa paran yo sou, ay donk e gason yo ka sipòte si nèg la kan. Ou kan. La, kon, kon konnen ou pa konnen lè yon timoun nan al kan, lè timoun nan ale kan. Yap pwone lavyolans.
Depi gon premye kan ap gon dezyèm kan. E depi gon dezyèm kan, kan ap kontinye. Epi tou tande pip. Yeah. Pil lòt bagay ka ka rive. Exactement. Merci beaucoup. Merci Bradley. Merci Jeftaïna. M'panse ke nou rive nan fen emisyon nou pou jodi a. Se te yon emisyon ki te trè enteresan. Paske pale de yon sijè ki osi sansib, yon sijè kote ke nan sosyete nou yo pa ba'l enpòtans, se byen. Answit, tout sa ke moun yo konsidere kòm blag, anpil fwa se asèlman. Men malerezman, jèn yo, swa nan milye eskolè, inivèsitè, yo pa janm vrèman konprann ke y ap sibi sa. E menm moun ki konnen byen ke y ap sibi sa, yo pa ka denonse l. Just pou yo pa pran yo kòm pi serye nan klas la, moun ki pi zuzu, ou ap itilize gwo tèm, y ap asele w, tou sa, yo oblije aksepte yon seri de bagay. Etan done ke nou rive nan fen emisyon an, e pandan ke nou ap konkli, n ap tou pwofite kite yon konsèy pou chak jèn sa yo ki ap sibi asèlman sou nenpòt fòm li ye a, e nan men nenpòt moun nan tou. N ap tou pwofite pandan nou ap fè konklizyon an pou nou tou kite yon konsèy pou jèn yo. N ap kòmanse ak Jiftaïna. An fèt,
konsèy ke m te ka kite pou yon moun ki ap sibi asèlman, se premyèman konnen ke asèlman pa yon blag. Lè yon moun fè yon move remak sou ou, pa pran l kòm yon blag. E eseye pale de sa avèk yon moun ki ka konprann ou, eseye pale de sa avèk yon moun ou wè ki an ti ou idantifye ki gen yon matirite ki ka ba w yon konsèy parapò a sa oubyen ki ka rekonfòte w parapò a sa. Epi. M t ap konseye tou pou enstitisyon yo, nan milye eskolè yo, yo mete de, m pa konnen, mete de aktivite kote ke yo pran sante mantal moun nan an kont. Kote ke, mete de kabinè pou yo kapab bay etidyan yo, elèv yo konsèy sou yon seri de bagay k ap rive yo nan milye edikatif yo. E konsèy ke m te ka pote pou moun k ap arsele lòt moun yo tou, se pran konsyans ke si, kòm si ou te nan plas lòt moun nan, ou pa t ap dakò yo fè w sa. E si si lòt moun nan ta deside atake w, premye sa w ap fè se vyolans. Paske ou santi w ap fistre. Ou pral gen yon seri de bagay ki pral vin reveye lakay ou. W ap santi w pa menm ankò. Eseye kiltive sa yo rele anpati lakay ou a. E gen yon lòt bagay ankò se konnen ke a chak fwa ke ou asele yon moun se dwa l ke ou vyole. Se youn nan dwa fondamantal li yo ke ou vyole, dwa a la dinite. M panse an gwo se sa. Mèsi bokou Jektaïna. Radley? Bon, si m gon mesaj ke m ap kite pou yon moun se li di w, Bro, Ou spesyal. Whatever yap di ou bèg, ou lèd, um, whatever sa ke yo pran pou yo harcele w lan, whatever sijè ke yo antame an, ou spesyal. Paske youn nan avantaj ke ke nou genyen, Bondye fè chak moun inik. E si w inik, sa vle di w son moun ki spesyal. Petèt ke moun ki ap arsele w lan li menm, se paske li, e bò kote pa l tou, li gon bagay ke li ap sibi. Paske lepli souvan, moun ki souvan boure yo, yo gon boure tou ki ap ba yo pwoblèm. Kontinye avanse, kontinye pouse bourik ou, kit ou nan S1, S2, S3, ou nan klas ki pi ba, Lavi an bèl e moun ki ap ba w pwoblèm nan pa yon rezon pou mete fen nan vi w. Pale avèk moun ke w wè ki ka ede w. Si paran w pa ka ede w, kontakte yon moun, menm si w pa pa konnen l, depi w wè ke li ka ba w èd li, kontakte l pou li te ka ede w sòti nan sitiyasyon sa. Apre sa, viv lavi w paske ou se yon moun ki espesyal. Merci, merci beaucoup Bradley. E konsèy yo te byen pase e m panse ke moun sa yo k ap tande nou y ap pran konsèy yo a kè. Nou remèsye chak grenn moun ki t ap gade emisyon an e ki te pran san yo, ki te pran tan yo, ki t ap tande avèk bokou datansyon. Nou remèsye tout fanatik nou yo, moun ki abone ansanm avèk nou yo e ou menm ki gade emisyon sa ki potko fè l, tou pwofite fè sa pou w ka toujou jwenn chak e epizòd nou yo e nou remèsye 2 envite nou yo e se te trè byen se te yon trè bèl eksperyans avèk nou e nou te nou montre ke nou vle ede jèn yo nan fason pa nou e se sur ke vwa nou ap rive lwen e answit jèn yo tou yap tande sa ke nou di yo e yap mete yo an aplikasyon nou di mèsi a Rèblokal ki pa janm sispann e sipòte emisyon an. Nou di merci avèk tout kameramann nou yo, merci a nou tout e m panse ke 2 envite nou yo, yo gen moun pou yo remèsye avan ke nou di nou babay. Premyèman, m panse ke tout remèsiman m li prale alandwa de Chef de l'Univers la ki te pèmèt ke mwen la ansanm avèk nou aprèmidi an. E answit map remèsye w paske ou te panse avè m kòm envite nan yon si bèl emisyon. Se te yon plezi pou mwen e m te pase w vrèman, vrèman yon bon moman. Mwen aprann, mwen pale, mwen di sa m panse. M pa panse ke gen pi bèl moman ke sa. Donk, jan Bradley te di an, konnen ke nou gen valè e. Eseye kiltive valè ki lakay nou yo, idantifye ki valè ke nou genyen epi pa kite okenn moun pyetine valè sa a yo ke nou genyen an. Mèsi Yosna, mèsi a chak grenn moun ki pral gade videyo a, mèsi a chak grenn moun kap like, mèsi a chak grenn moun kap kòmante, mwen se a trè byento, sa w panse? Wi, a trè byento, mèsi Djoutaïna. Bon, m pap long, mèsi anpil, mèsi pou envitasyon Osna, mwen vrèman kontan di fè ke ou te ban nou posibilite pou nou pale e nou espere ke sa ke n di yo gen moun ki va twouve yon repons ke yo t ap chèche nan sa ke n t ap di yo. Mèsi, mèsi Senyè di fè ke nou pase yon bon moman byen ke Osna poko ban n manje a. Men an vre nou nou pase yon ekselan moman e mèsi Reb Media kap fon bon travay pèmèt de jèn ke ke se swa jèn aktivis, jèn inivèsitè pale sou de sijè ki konsène tout moun. E m espere ke w ap abòne e n ap wè nan pwochen videyo a. Merci.
Pa bliye, harcèlement se pa yon blag. Mèsi bokou, mèsi pou rapèl la. Mèsi ankò tout moun e nou pap bliye slogan nou, Les jeunes s'expriment, la société avance. Babay tout moun. Tchaw tchaw.